Hey man se man se mwen menm ki la depi w tande vwa sa ou wè vizaj sa ou konn se Billy ki la so byenvini nan yon lòt video guys so aswè a jodi a kenenpòt kilè wap gade video sa so jodi a nap fè yon video guys de mwen menm ki pral moute ti frè m nan bouyi misye gou bagay ap fè nan lekòl li a demen si Dye vle so li bezwen èd yon moun ki konn bouyi so li vin tcheke m mwen ka moutre l bouyi So m pral moutre misye kijan pou l bouyi. Li di m konsa, sa ou vle pi bouyi a se yon diri pou l pote lekòl la. So li di konsa l pral Jòj e yo bezwen misye bouyi yon bagay li ka pote lekòl la. So li rele m pou m moutre l bouyi. E mwen menm m konn bouyi bro. Depi depi dezan m konn bouyi. Depi lè m dezan m konn bouyi bro. I swear wa nigga. Manti an e manti. Manti.
Bro. M ap mande help la pa like m ap mande help la m pa vle messed up something. Ou pa vesta.
M konn fè bouyi. M konn bouyi like lè map lè map bouyi afèm pou mwen. Dim kisa ou konn bouyi konsa.
Tout bagay. Bro. Misye ou konn kisa misye pi fò nan li pi fè? Sèl top ramen. Pa gon moun ki pa konn fè top ramen bro. Manti m ka fè bèy yo. Menm yon diri misye pa ka fè non. Li bezwen èd mwen menm. Sos guys stay tune pral moute misye ki jan pou l bouyi a. So yeah misye gentan ap pran diri a li gentan mete chodyè a sou dife. Map mete li sou lo pase. Ou sipoze kitel sou 6 pou pi piti. Woy nigga.
6 my nigga 6 6 6. Li pa bezwen sou 6 paske m poko bay lwil la. Mete lwil la.
Depi wè chodyè a konsa, li pa gon ti kal blan nan li, se mete lwil. Mete lwil la. Ou menm map montre w fè wi.
Mete lwil la, ou poko bezwen lave diri a non bro. Se lè dlo a bouyi wi pou w gade koze. Ou wè menm misye kap lave diri, dlo li poko menm nan dife. That's funny bro. M te kwè w di konsa w konn bouyi diri.

Ki moun ki pou to bouyi bro? Nigga.
Who?
Si m pat konn, si m pat konn bouyi. Al gade video sou youtube ou ka konn bouyi menn. I wish m pat konn bouyi m. Woy banm di w bagay. Al mete epis sa non bagay la gentan cho wi dò. Bro. Si m pat konn, si m pat konn bouyi m pa ta gentan mouri deja. Sa se epis la guys, se epis sa nou itilize pou nou ka bouyi lakay nou. Nou pa nan epile epis

Lap boule aba fok gentan vide dlo avanl boule. Lòw gen kontan men. Gade koze men lap kite bay la boule gade koulè.
You feel me?
Bruh You feel me? Gade kijan misye mete la sal mesye oh jezi. So ou sipoze kijan ou dwe mete apresa la.
Abou sèl la ou dwe met sèl nigga. Yeah.
Sou a mete sèl la wi.
Kounya yo gentan fin mete dlo a nan diri a la, m di nan diri anndan chodyè a, so nou pral wè kijan li pral bouyi. Misye di l konn bouyi lè fini l pot Bro that's crazy. Banm di nou yon bagay fòm met yon bon ti kou pase like

Eske ou pa vle bri pi vit? M vle bri pi vit men.
Sa yo point lap fè nèg lap make a point. Bro ou bezwen mete sou I bro.
Sa son point m tap dèm. Lè fini tou chak kou fina pou ba ou dwe mete yo nan plas yo wi bro. M konnen bro. Kite pis.
Gen lè ou pa mete sèl nan bay la. Esam te mande ou kisa ou mete apresa e. Ou dwe mete sèl. Piga manje tout bagay yo, piga manje yo, mwen renmen ou pale pou mwen yo. E si w bliye mete sèl nan riz a? Yon kou deja rive.
Yo ta tou touye nan lekòl la. Lè w rive pandan ou fin fè diri a lè w gade ou mande kote lè w goute ou bliye mete sèl. Sa te konn rive vre bòt. Guys, ou konn poukisa mwen te rele misye apre m pa play? M pa vle mès twòp sèl la. Si se sa m toujou fè yon ti pè nan bagay yo. M pa renmen lè goute ten bay ma goute goute bay anpil fwa pase misye pela men pela pase misye la fè manje pa nan goute yo Se sa ke le bro Ou vle swiv mwen sa m fè mwen menm lè map fè manje m pa janm bay yo tankou goute yo se sèl lè manje a fin kwit m goute manje yo bro And guys si w bezwen kon Wi si w bezwen konsa tou Kote yo met sèl li pi bon pou ou pou w ka just tou bay bay lòt pay nan wi Kòman lè Li pa menm jan bèbè yo like ou konn met sèl ou konn pa konn met yo nan gwo galon ayiti yo you feel me like ou just pran bay sa ou just pran bay sa just bay bay la bay la ou vire nan chodyè a anything kounye a fòk ou al ede m bili paske m pa vle mès twòp sèl la se a fòt mwen non guys ou konnen demen ap yon gwo jou mwen m pa ka mès twòp li sou mwen mès twòp li tout imn al gade m anything

Pussy gate guys. Pussy gate. Bro ou konnen mwen menm se gwo se gwo moun ki konn bouyi m ye bro. Kounye a guys se li gate nap fon lòt video nap do eske gate eske li pa gate. Bro.
Gade lap vini bro a gade.
Ou sipoze gade ki valè dlo ki nan chodyè a anvan ou mete sèl la. Si ou valè sèl sa m konnen li ka bon. Yo pi gwo sale bay la non men mwen. Li pap sale stoupèd.
Wè wap met yo i ka sale ui men ou mete tout sel sa men. Kòm sou vle li pap sale. Son nou pral wè.
I ka pa sale pase i pa sel ayiti yo. Pa sel ayiti.
I pa sel ayiti yo ou feel me. Wait where's the kiyè. Ou sipoze brase li bro.
Guys oh yeah Guys next time next time si bèy si bèy la byen pase na fon video lè fini gon lòt ide m pral bay Billy ankò m pral bay yon Billy yon ide aprè nou fè sa kilè nap mete yon lòt video Bon map upload tankou prèske chak chak tankou si m upload lundi Nou ka map lage upload mercredi Nou ka lage vendredi nou ka fè nou ka fè Billy lage lòt lòt video a si manje a bon. vandredi oswa lè fè yon lòt videyo yon idea m gen m ka fè Billy lage lòt lendi or dimanche lap bon wi. Sa nou pral pale a tout moun ap bay konprann li. De kisa nou pral pale? M pa ka do m pa ka di w de ki lè. Surprise nigga ou pa konn sa surprise ye. Nap kontinye li la umm you feel me umm. Wi good morning good afternoon. Buenos dias, buenos tardes. Dye! Willy gon pwoblèm wi. Willy. Yes. Sa gon pwoblèm. What?
Sa kase.
I, I know that bro.

Men bay la gentan bouyi la. Depi ou tande diri ou gentan ap bouyi sou dife a, m di diri, depi ou tande dlo diri ou gentan ap bouyi sou dife a ou sipoze gentan lave diri a. Bon gen de lè map fè diri yo m pa menm lave diri a. Ou sal bro ou tande.
Ou wè, depi ou wè dlo diri a gentan ap bouyi konsa bro, se lave l, mete diri a ladan. Kèm toujou sote men tout moun ki pa konn sa, kèm toujou met sote pou l ba yo sa.

Doroge bay ou nou ouvèl nèt. Tèlman gen lontan m pa ouvè ak bèy sa yo. M swete m ka ouvè. Bro, bèy sa pa mache non apa. I don't know what Bro, maybe se mwen menm ki pa Kilè sa l mande m banm ouvè ou m byen ouvè li menn. M pa konn what what is going on right now. Oh, easy, easy. Lè w ap bay bèy sa w pa sipoze fè fòs sou li, you know what I mean bro.

Yon zwit ti kalbare lè fini l woz you know what I mean A se gwo po kap pale la a Guys li pa gwo Ki jan de manje ou ka fè konsa ankò? M ka fè spaghetti so Spaghetti bruh
M ka fè sos Èske w janm fè spaghetti? Ya m se fòn te fè wi Kijen ou fè nou dlo nou vle spageti. No spageti menm nan bwè spageti a bay aksidan m te fè la. Kilè sa menm banm di douni fò banm di douni ki fè w manje nan kay la. Kilè. Oh ou jwenn kouwè w te kondwi konsa. Lè m parèt sou dife a m wè tout manje a nan jodi a m di oh kiyès ki fè manje sa banm di konsa se douni ki fè. Pa gon grenn moun nan kay la k manje nan manje a. Wap fè pa lanky.
Wow bro.
Wap fè pa lanky konsa. Pale sil te menm mete sel nan manje a. Lap fè pa lanky konsa. Bon youn nan nou pat la kela kman ta fè manje wè la youn nan nou pat la. Lèm pale lèm gade m wè tout diri soti fèm di waw moun vrèman grangou vre m di ki moun ki fè manje sa se Doune ki fèl bro fanm ou tou fò konn fè manje vre but mwen menm si e pat manmanm bro.

Pou w fè manje, ou sipoze konn kijan, ki valè dlo pou w mete e ki valè sèl pou w mete. On pro pa nan bay jan po ak gyèt ki te konn kijan pou li fè manje. Tankou mwen menm la, on pro me.
Sèl sèl.
Tankou la lè m ap fè manje, m konn ki valè sèl pou m mete, tankou la m pa bezwen menm goute l men m ap gentan konnen ki valè sèl pou m mete. Lè fini lè manje a fini li p ap sale, li p ap manke sèl, l ap bon. Sa m ka bay chay li ka fè l bon. Yeah ou sipoze gade kamera Roody sa paske you know I'm the pro yeah. Ou pa sipoze ap brasel konsa non Jha, lè fini tou lè diri a konsa la ou sipoze desann nan volim nan ou pa kitel sou high ankò bro desann nan volim nan ok
lèl mal bouyi wa konprann
desann volim nan.

Ou pa sipoze fèl konsa non man. Kite diri a poze bro. Ou pa bezwen brasel ankò non. M wè misye sèl brase lap brase diri a la bro. M pa vle messed up diri a men paske si diri a messed up men hehey Kòm m pa tcheke tou Si a konnen mwen m pa tcheke So peace out. So misye di l pa tcheke. So guys nou pral wè kijan diri a ye la. Li preske bon.
Eskidich. Tannan!
Ji a gentan bon. Waw! Ji a poze wi bro. Premye ji ou fè wi. Congratulations! Sa w panse? Wi, genlè m malad tou.
Sa ji a gen red. Misye goute diri a li di genlè l malad.

So I don't know bro So guys
Nou fini avèk video a so Mèsi paske nap gade video nou an Janm konn di deja pa bliye like Comment Subscribe paske sa ap vreman ede nou Sa e bout thumbnail la
Fòk yon kiyè diri devan w M pa bay fè sa la yo Oh
Kenbe sa nan men w kenbe sa nan men w Vin kanpe bò la.
Sa e pou thumbnail la.
Banm manje dot mwen. The pause.